Wi e pa vann nap vann ou vini la jan ou vini an jan ou ale moun nan di ou sil ta gon monnen ewo grenn diri byen chè menm li menm li paka achtel mpa bezwen di sak te pare deja si yo te pare bra yo long yap fè yo ka fè yo ka voye men nou menm mwen menm mpa wèl pase gade lèl yo wap vann liv ou pran lajan. Kot moun pou vann, ou pa gon goud pou cho kote. Ou pat gen lajan sa ou t achte a pou lè ou pral vann pou ta peye lajan e poutan ou pa vann an ankò lekòl kanpe nan men w sa ou pral fè. M di w nou mete la yè nou mete jodi a menm beni nou pa beni. Parapò avèk ane a e lòt ane ki te pase yo kòman sa ye? Kòman la pant lan ye? Lòt ane ki te pase yo te meyè, te bon. Daprè mwen ane ki te pase a yo te bon. Men kounya la eeyy anfen. Bon ou mami ou tande ou on on on bon doum diri ap vann 40 dola on doum pwa ap vann 40 dola m pa bezwen di w ankò men bon ap mache menm on sak chabon lè m wache l ap vann 600 dola on sak chabon on galon gaz wache on galon gaz pou 500 dola e e e gaz gaz pwofàn.

Dakò. E pa rapò avèk enkonvenyon ou konn jwenn sou pakou ou, pataj yon ti eksperyans ansanm avèk nou. Bon, m te konn degaje m e ladan yo timoun yo t al lekòl e ladan yon kolon grenn blòk dòmi. Men pou lemoman kounye a la vin rive nan pri l vann, menm yon blòk papye, yon blòk fèy moun nan ap achte, pa sa ak bon m ka fè liv la non, pou yo fè fotokopi, yo vann mil goud. Lè moun nan vin devan w li vire l tounen l vire l tounen l di w petèt aprè ka meyè. Li oblije l ale. Li vire l ale, l machande zwa l, machande zwa l, lè petèt l achte l nan yon lòt kote men nan men w, kite la li pa achte l. Lari vandan w kote l achte l ou menm nan lari a la w rete la w ap vale van, w ap defini soulye. Ok, ki mesaj w ap voye bay otorite yo? Bon, m di otorite yo pou yo ta fè yon jan pou si gaz la monte la mwen e pi mal l ap pi mal pou nou. Wi, bon l nan jan l. Priye lal teye lal konsa. M pa bezwen nou pou le moman kounya. Se pou yo fon jan se gaz la k pou desann. Mwen menm kote m rete wè map degaje m la m rete byen lwen. Kounya map peye 20 dola machin ale 20 dola tounen. Timoun yo ankò ap vin lekòl sou Dèlma. Fòm m ta gen nenpòt 400 dola pou m ta bay chak moun 100 dola pou yo ta vin lekòl. Bon pou le moman. M pa wè kote map jwenn 100 dola pou yo al lekòl la. M si se gaz la pou yo ta desann o mwen, li ta vin nan nòmal pou peyi a ta vin on ti jan nòmal, petèt kè w ta ti jan ou mwen poze lè moun nan bezwen on grenn bagay fèt la degaje l nan lari a la jwenn li, la vann. Demen si Dye vle w a kole kole petèt petèt lè lè rive petèt ou pa konn jodi ou pa konn demen ou di petèt timoun nan va al lekòl ak kisa? M genyen nan inivèsite yo pa ka ale.

Bagay yo ta on ti jan. Gen de moun nan vini bagay yo ta fon desann. Pou yo fon desann bagay pou nou paske se tout bagay ki pa bon nan peyi a la. Tout, tout, tout, tout kajou ki ti te manje, ki ti etwal, on lo ninifòm ki te konn vann 30, 40 dola lap vann 250 dola. Ebyen se pa peyi a pou ta chanje ki sa.

Enben se eta pou sa enben konnen mèt tou pran tèt moun foure lanbo machin nan lari an an on sak diri ap vann 850 dola alò pou moun sa janl ye lal chita sou pouvwal vini l pa janm di anyen ou paka mache on kote kote ou vire ou tande jounalis sa ta vini lap fè sa e ale se mouri l mouri se gaz o mwen l pran l mouvi ou wè yap pase ak ponyèt li men an otèl epi li vin site moun sa pral mande poul rete poul rete la e pou tout pou bondye fè pou on lòt moun parèt. pou yo voye yon lòt moun pou l ale pou yon lòt moun vini epi pou n wè sa k ap fèt la pou l fè. Mèsi.
E sa m wè mwen menm.
E ou se yon machann e donk se pa yon bagay ou jwenn fasil pou yon gason ap vann jan de pwodui sa. Kòman lavant lan ye pou ou?
Bon de pou lavant lan se pa gen anyen ki pi serye. Kòm nou fèt pou nan lari a, nou nan lari a kanmenm. E paske bagay yo tèlman chè, menm achte nou pa ka achte. Menm lè nou rantre nan yon magazen nan al achte l, lè. Moun ki vin achte nan men nou an, li di se nou kap fè la vi chè. De tan tan, li di eske nou achte chè. Lòske nou achte chè, sa di ke de fè nou kap vann tou, de pou nou kapap fè de gounen pa nou an. Chè la vi, peyi sa, son peyi pwoblèm li ye, sa di ke jan nou jwenn li an, nou asepte l konsa, li paske se sèl Bondye sèlman ka di yon mo nan. nan baay sa. Ba an de pou nou menm nou pa gen anyen nou ka di, se sèlman Bondye sèlman. Ok, konbyen mamit ble a vann? Mamit ble a aktyèlman, ou pa achte yon sak ble pou 1050 dola. Lè achte yon sak ble pou 1050 dola, ou menm ou sèt oblije vann ni, ou sèt oblije vann ni 150 dola. E pou, e pou peye machin. Li cha chè. Nou sète oblije vann li 150 dola. Men, de pa gen anyen ki pi serye ke nou fè nan biznis nan vreman. De kom ou gen madanm, ou gen piti, mwen menm son yon gason mye, de paske m pa travay. Nou sète oblije ret nan la ri a, mwen avè madanm nan map ede l. De fè, fè sa pou nou ta wè si nou ta miltipliye kelke chos demen. Ban nou kèk pri, tankou mamit, mamit diri an, ti bidon lwil la, pwa. Ban nou an detay, ban nou an detay konbyen yo vann li. Aktyèlman la,
ti lwil sa, li vann 50 dola. 250 dola.
Men e avan, e avan? E avan, konbyen kòb li te konn vann? Se toujou menm bagay. Paske bagay yo te fon ti desann, plizoumwen. Sa ki te fon ti desann, se lèt Alaska epi. E espageti klasiko pou yo tounen moute pi wo ke jan yo te ye a. La il saji ke nou menm se malere lè n achte l nan men gran nèg la nou menm li fè nou pa defann degouden tou. Lè saji ke nou pa defann degouden an vre lè lòt moun ap vin achte nan men nou yo toujou ap joure nou di se nou fè lavi chè, se nou fè lavi chè detan an diske nou menm nou pa defann de anyen nan sa. Kòman met mayi ap vann. 150 dola. E si w achte mayi a, si w achte mayi a 1050 dola, e fò w ta vann li yon ti mwen te pou w ta benefisye de kòb machin nan avèk chachè. Men, de pwoblèm ki arive, tout moun aktyèlman se nan lavi chè ke n ap viv. An kontinye.
An kontinye. Ok e pandan pandan jounen grèv lan kijan ke ou te konsevwal e pandan ke wap vann èske ou te vann oubyen èske ou pat vann kijan sa te lakay pouw? Non depa pandan jounen grèv la nou toujou sou konnen lè lè nèg yo ap vini depi gen manifestasyon se kouri nap kouri e kouri nap kouri pran chay al pote met anndan aprè yo fin pase nou retounen ankò men depat gen anyen ki te pi serye depi nou te kapab vann pase sa. Bò kote pa ou, kòman ou prè pou lekòl la kap ouvè le 3 oktòb lan? Bon pou lekòl la menm son pwoblèm. E endikasyon nasyonal ki di pou lekòl ouvri 3 oktòb la, li genyen se pitit ou byen manman l a papa l ap vin mete nan lekòl la. Men aktyèlman la m pap gen pitit mwen de pou m voye lekòl. Sa k fè sa?
Nan edikasyon nasyonal, tout pitit nou yo ap viv lòt bò nan peyi etranje. Nou menm se malere nou ye, men tèlke ti fi sa e pitit mwen l ye, m ka al pran l voye l lekòl de fè nèg yo de fè nèg yo ayitiyen l, ebyen m pa bezwen. Lekòl p ap janm fini. Se kòmsi timoun nan ka fini men lekòl pa p janm fini. Men si y ap ouvè lekòl la se paske yo pwomèt y ap ba ou sekirite. Sekirite?
On sèl moun ki ka bay sekirite sèlman Letènèl. Menm moun sa yo ki nan lari a pa ka bay tèt yo sekirite. Si yo te ka bay tèt yo sekirite, li pa gen sa k ap pase la e li pa t ap janm ka rive nan peyi a. Menm tèt yo pa ka bay sekirite. Yon sèl moun sèlman ki ka bay sekirite, Letènèl sèlman.
Donk, sou tan pa w, Papi, ki jan w konpare tan pa w, tan ansyen avèk tan sa n ap viv la? Monchè, m koupe pawòl nan bouch ou. Sou tan pa m lan, monchè se t yon bagay dirèk. Mwen menm jis ke m te konn viv trè trè alèz epi kè m pa t janm konn konn sot. La, sou ki te ka ou lè w rive la? E sou tansyon w ye wi. Sou tansyon w ye ou pa janm konnen se senpman se mete ajenou w pou w priye Bondye pou w retounen. Se paske ou gen dwa ou rive la w viktim, ou gen dwa soti la ankò w viktim. Se paske jodi a la m sot lavil la, m sot lavil la, lè m rive Dèlma 2, lè m rive Dèlma 2 te pou m rantre, e te pou m antre, malgre m ap pase anba yon konntenè, sanba katouch wi m soti, sanba katouch m soti, men malerezman m pase kanmenm depaske m ta al achte yon ti sak manje.